Bonjou ou bonswa guys sa pa nou manke ke nou pral gade video sa byenveni ankò sou chanèl la se Edenclo Familial ki antre avèk yon nouvo video avanm kòmanse map di mèsi avèk nou chak grenn ki abòne ak chanèl la ki pataje ki kòmante ki like mwen di nou mèsi sa bon anpil pa bliye wap antre nan. Wap antre nan fanm ki se mwen menm mari pitit mwen epi manman kòman nou ye kòman nou ye mwen menm pa lakay Dieudie mwen trè byen tout bagay trè byen jodi a la pandan m fin ede Chloé di kot papa l m tou di poukwa pa m pa fè ti video ak nou pase mete komèt nou map esplike nou pakou gwosès mwen jiska akouchman m. Si nou poko al gade bout sa al gadel yo bèl ti bouk yo endiferan bout papa fè papal start moto pran lari poul al chèchel alòske l te kache anndan brèf kòman li ye m te di nou map esplike de akouchman an de gwosès la jiska akouchman an. Ok guys Bebe sa m gen la kounya se pat yon bebe planifye Ok ni mwen menm ni mari m Nou pat planifye pou n te fè timoun ankò Ok. Pandan m te ansent dezyèm tifi m nan, m te fè yon aksidan m te frape bò vant mwen. Piske m gen timoun nan nan vant mwen, swen pou doktè ta ban mwen, m pa ka jwenn swen an. Mwen pran gwosès lan ansanm avèk yon boul bò vant mwen ki vin fè tifi m nan te yon bò nan vant mwen ki te bay anpil difikilte tou lè m t ap fè l. Enben menm boul sa a, apre m te vin akouche, M pa konnen sa l te vin fòme, li pa t fanm. Pandan ti fi m nan pral gen ennan, m vin santi yon bagay ap fè m mal bò vant mwen. Men m pa prete atansyon a sa. Li toujou ap fè m mal timidman, timidman, timidman. M pa prete atansyon avèk sa. Ti pye m nan vin gen 2 zan. Ii non 1 an 1 an e demi li tèlman vin ap fèm mal li vin fè lè pipi kenbem m gen di mal poum pipi li vrèman ap fèm mal m vin paka sipòte epi tou marim te deside poul ale lopital ansanm avèm poul konnen kisam gen nan vant mwen. Mache lopital, mache lopital, mache lopital. Men lè nou te vin pran l oserye se lè m te vin pa t ka pipi a. Tankou l ap fè m mal, pipi a kenbe m, m pa ka pipi. M pa ka pipi. Epi m te fè nenpòt yon mwa m ap bay san san rete. E pa, e pa, e pa ti san. Se rigòl san bokit san. Konsa. Epitou. Lè malad la vin wè sa, li deside ale lopital ansanm avè m. Depi lè n ale lopital, bay medikaman, bon yo tout sa yo di nou fè, bon apre sa pou nou vin al nan yon lòt lopital, doktè a di fò yo, fò m al fè yon sonografi pou yo wè sa m gen andedan vant mwen. Vrèmanvre, doktè a voye m al fè sonografi a. Li revele mwen gen yon boul nan vant mwen. Mika di m gen yon boul anndan vant mwen. Mwen di kisa? Li di ou gen yon gwo boul anndan vant ou e li menm k ap fè w mal la. Epi tou, yo vin ban m yon tretman. M kòmanse ap pran tretman an. M ap pran tretman an. Chak lè medikaman fini, m ale pran l. Pi a mezi m ap pran tretman an, m vin pa pede santi doulè ankò. M prèske santi m anfòm. Epi ti fi m nan vin gen 2 zan. M la m ap pran medikaman, m la m ap pran medikaman, m la m ap pran medikaman. E poutan, bebe sa m gen la, depi nan vant mwen m pa t janm konn sa. M pa janm konn si m gen yon timoun nan vant mwen. Pandan boul ki nan vant mwen an, m te gen anvi n fonn, bebe sa vin ka grandi. Sa vle di boul la ki te anndan vant mwen te anpeche bebe a grandi. Lè m konn ap, lè m konn fòme, règ mwen konn ap fè, l ap vin de fwa nan yon mwa. L ap fè nenpòt 8 a 9 jou sou mwen, e pa ti vide, e konsa l konn ye. Epi gon lè kote lè bebe sa pral grandi, gon lè kote. Mwen wè règ mwen kòmanse vini jan l konn vini abityèl, tankou m konn gen kwasans mwen, li fè 3 jou sou mwen. Epi gon lè m rete, m fòme, m wè l fè 4 jou. Mezanmi m kontan, m met 2 men m anlè m di Bondye mèsi, Bondye geri m. Li di, ah! Ou wè m yo fè 4 jou sou mwen li kanpe? L ale, paske m te fin abitye ansanm avè l. Vini de fwa nan mwa, vini fè uit nèf jou, m te fin abitye ansanm avè l. Epi nan mwa ki pral vini an, m rete konsa, m pa wè li. Men nan menm epòk la, m gen ponyèt ti fim nan ki te kase tou. Men depi m pa wè règ mwen, m di ok se mank dòmi paske m te sou fè nenpòt yon mwa, prèske mwa ansanm avè l. Li te etène lopital, m di gendwa se mank dòmi, mwen anemi ki koz sa. Epi m pa t vrèman manje tou. Lè moun gen moun etène lopital, ki kè ou pral gen pou manje? Se tou yo te opere l nan ponyèt la pou yo te ka manje zo a ki te kase a. M rete m ap swiv, m ap swiv, m pa janm wè yo resi moute sou Dizon. M pa kè toujou. Se rete m rete m kòmanse ap gen sentom moun ki ansent. Ti diri m pa ka manje ti diri m, jan m renmen ti diri m, vin pa ka manje ti diri m. M wè bouch mwen kòmanse on ti jan ap fè larivyè. Bala konprann. M di enbyen, sa k pase? Li di mache moute s, m wè w ansent. M pa konn kote ansent sa soti. M chache ansent lan, m pa konn kote l soti. M pa konn kote ansèt la soti. Epi bebe bebe la bebe ap grandi se Bondye ki bay pitit. Bebe la bebe ap grandi. Sa ki te vin fè reta nan nan anpil risk tou nan gwosès la plis nan akouchman an. M te strese anpil. M te kriye anpil, m pa t dòmi. Ok. M te gen anpil bagay ki te pase m gen moman m pa t dòmi. Tankou youn nan pi gwo bagay ki te pase m pandan m ansent, ti pitit mwen an la, m sot fè la, se maladi mari m. Pandan m pral gen 7 mwa ansent. Nan 2 semèn mesye a fini tanpon l kreyon nan men l. Epi nan dimanch nou ta al legliz. Nan dimanch swa sa, li ta pral rann dènye souf li nan men m. Donk se sa m te wè mwen menm. Men Bondye te di non. Paske l gen yon misyon. Li gen yon misyon. Epi lè nou vin sou legliz la, mesye Annik rete la ap depale, l ap pipi sou li. Li te gentan fini fini. Li pa ka kenbe kò l. Sèlman sa l t ap di m, li te ap konfese ban mwen. Mande m padon pou sa l konn fè m ki konn pa fè m byen. L ap di m li renmen timoun yo anpil ensi ke bebe ki nan vant mwen an. Se sa l t ap repete di m. Li t ap di m li renmen m anpil tou. Epi nan moman pandan lap dim sa m wè dlo kap koule nan jem hey kretyèn lèw ap sèvi Bondye pa kite satan ranse ansanm avèw pase Bondye gen pouvwa pou sa epi pandan l fin pale avèm m pa reponn li epi m kanpe m di Bondye. Pa dim sam santi ak sam wè devan jem nan se sa. M di e mwen menm? E 3 ti bebe sa yo m genyen an? Ou di mari la, madanm la poul pran swen kay, pran swen timoun, pran swen mari, mari la poul travay, poul pran swen madanm li, pitit li. M di sa m pral fè mwen menm? M di eske m di pandan mwen nan eta sa eske misyon pam fini eske lavi pam ap tou fini tou m di w ok seyè si se volonte w pou sa pase konsa lap pase men si se pa volonte w wap mete bò tou wap desann la m pa bezwen konnen kèlkeswa jan sa ye wap soufle lavi sou li ankò epi.

Fèl pase nwit la. Kenbe souf li pou mwen pou m ka gentan kouri ansanm avè l. Paske pat gen lavi ankò. Nan je pa m, m te wè pat gen lavi ankò. Men lafwa m di m, non, sa w wè a se pa sa a. M fè nwit la m pa janm domi. Mouche ap pipi sou li. Humm. M ap veye l. Men malgre sa dlo pa t ka ret nan je m. M pa rele, men lè m ap wè sitiyasyon an, m ap wè yon jèn gason konsa pou l pa ka kenbe kò l, li tranble, bouch li ap fè bave, dan l pa ka kouvri po bouch li. Woww! Son zo m vle w zo nan mwens ke 2 semèn yon moun ki te byen gwo son vye zo l map gade wap kontwole tout ti pati ti chimi do l se sa map gade epi nan lendi maten m leve gran bonè m bay kòl m chanje rad sou li epi m rele anbilans. Bondye fè afèl janl konnen, m esplike kotem ye kotem ye kotem ye epi yo rive. Marim ale lopital san konesans. Lamirem ansent 7 mwa. Lè m rive, m rive nan lendi. Mesye a fè lendi, li pa gen konesans. Madi, li pa gen konesans nan menm. E nan lopital m te ye a, pa t gen yon kote pou te apiye. Si w pran yon chèz, ou chita la, ou leve, w al pipi, lè w vini, ou pap jwenn li. Yon lòt moun gen aksè pou l pran l. Se te konsa. 7 mwa. Mèsi Bondye mete fòs. Pitit sa te nan vant mwen nan moman sa, m santi l te deplase, kòmsi m pa t yon moun ki te ansent. E pandan mesye a pral malad la, m al suiv yon tretman lopital doktè voye m kouche. Paske timoun nan pa t anfòm nan vant mwen. Ok, timoun nan pa anfòm nan vant mwen, doktè voye m kouche. Mtè di si m vle akouchman m pase byen se pou m kouche pou yo wè si timoun nan ka bay papi e boul ki te nan vant mwen ki tonbe domaj se apèn m sot pran yon tretman pou li ok pou timoun nan te ka bagay byen grandi byen nan vant mwen enben Se konsa, m te mande Bondye fòs nan moman sa a. Kòmsi m te santi m pa t ansent. M pa t ansent. M pase lendi, madi, mesye a pa. Imajine w gon moun k ap jou e nuit pa janm pale ansanm avè w. Sèlman e medikaman y ap ba li, oksijèn nan nen, konsa. Lè m rive sou katriyèm jou a, m di Bondye sa pa p pase konsa. M mande Bondye m nan eske l ap kite m pèdi batay la? Eske l ap kite mechan an ri m? Eske l ap kite m pèdi konba a? Men lafwa m toujou di m, Ou pap pèdi batay la. Epitou, nan jedi, lendi, madi, mèkredi, jedi, nan jedi lajounen, M kòmanse santi m pa byen. M pa janm manje. 4 jou sa yo m fè a, mesye a nan koma, li pa pale ansanm avè m nan, m pa manje, m pa swaf dlo. Pa bliye m gen yon timoun nan vant mwen. 7 mwa ansent. Nan jedi, m pase tout lajounen an mwen menm, m santi m ap goumen avèk kouraj mwen, m ap goumen a fòs mwen, pase m santi m febli. M di kisa? Li di wi. Mari w tonbe nan koma dyabetik. Li telman moute sou li. Sa vle di si nou te konnen li te fel gen de prekosyon nou tap pran. M santi tout sak pa bon pou maladi a se li menm li konsome. Li brè biyè red. Vye baay yo rele sel de sa l brel red. E poutan se li ki tap touye l. Ok. Li manje e an. M nan se tout sak pa bon. Spaghetti l renmen l. Mwen menm podyab mwen pa konnen m fè l pou li. M pa t konnen. Epi m santi tou pou m bay yon konsèy. M santi pou tout moun k ap gade videyo sa. Pou nou ta fè yon tchekòp jeneral.

Epi anvan sa, m gentan depanse 12 mil men sou lopital pou li. Epòk sa l pral malad la te gen yon siklòn. Nan Woubè sèlman m depanse prèske 4 mil pèso nan peye Woubè sèlman. Paske l pat ka kondi moto a. M ale nan yon lopital prive m ap depanse pil kòb. Yo pa janm wè mouche a malad non. Si yo te gentan wè sa, li pa tap gentan nan eta l ye a. Li pa tap gentan nan eta li a. Nan jedi. M t fè priye m. M lamante. M di seyè tanpri. Ban m yon ti siy. Silvouplè. Paske m santi m dekouraje. Ok m santi m dekouraje m di seyè tanpri banm yon ti siy epi se konsa rive nan jedi nan 5 è di swa nan 5 è di maten pandan map priye sou kabann nan m te kenbe menl M santi kòmsi ti gyòt li fè mouvman nan men m. Nan m fout m leve tèt mwen, m ap gade pou m wè ki reyaksyon l. M ap gade ki reyaksyon l. Epi mwen e konsa m wè l ap l ap ouvè ti je l tou piti. Tankou s on moun ki te lwen k ap vini konsa. Lap ouvè jel lap ouvè jel lap ouvè jel aprè sa m wèl fon ti vire tèt li li fon ti vire tèt li li fon ti vire tèt li epi tou li dim kote m ye la m di lopital wi aprè sa kòmsi li vin redomi ankò. Gade moun li vin jou vin vandredi nan vandredi vè zòn 10 zè konsa li vin leve li voup li chita pandan li vin leve a kòm si son kriz ki prann lap chire siwòl sou li chire bagay nan tounen l Rale katetè yo te mete pou li lap bagay bala vin fèl gwo kriz lap goumen avèm lap banm kou nan vant mwen lap pousem lap pousem lap kounya map makonnen avèl map di pa fè sa map di pa fè sa map dil pa fè sa pa fè sa kòmsi m gentan wèl pa bon konesans li vre kòmsi se revini l vini revini bay map goumen ansanm avèl lap pousem L ap bouskile m. Epi apre sa, lè doktè yo vin wè sa, li chire tout sewòm nan men l bagay sa yo, epi yo fè yon jan yo kenbe l, yo tepe pye l, yo bagay li, epi yo remete bagay yo sou li ankò. Tout sa yo se chòk y ap ye pou mwen. Tout nèt se yon chòk. M ap viv ansanm avè yo, vire tounen tankou kòmsi se yon fim. Se yon fim. Lè m rete kòmsi se yon vizyon m ap fè. Epi tou, li vin kalma. Yo vin ba l kalma, li kalme l, dòmi vin pran l ankò. Epi se konsa, se konsa, se konsa. Mwen menm apre sa, m pa konn si se sezi m vin sezi, mwen te, m santi kat manm mwen yo kase. Epi m vin santi m kòmanse pral pèdi lapawòl mwen menm. M di, kèt, sa k ap pase konsa? Gen lè li manje m pa janm manje a mezanmi epa fòt mwen m pa grangou m pa santi m grangou menm dlo m pa bwè m pa santi m sòt epi pandan m santi m pral pèdi lapròn nan m fè yon jan m leve m al kote yon enfimyè m di se ou. ka kontwole tansyon pou mwen. M di m ale nan ijans lan pou yo kouri fè sa pou m. Sèl konesans mwen genyen, m annik antre nan pòt la konsa, m di doktè a, silvouplè m santi m pa byen ou ka kontwole tansyon pou mwen. Sèl sa m gentan di. Sèl sa m gentan di. M pa konn anyen ankò. M pa konn sa k pase n apre. Lè mwen menm konesans pa m vin sou mwen, m vin jwenn se sou kabann lopital mwen ye, alòske m ansanm avèk mari m ki pa menm ka pale, si l bon bagay pou m e m pou kouri pou m sezi pou m se la pou li. Lè m leve m di sa k pase m, sa m ap fè la, m di mari m, m di mari m malad, mari m kouche m, sa m ap fè la? Epi doktè a parèt. Li di madam. Si ou vle viv, ou menm ak pitit sa k nan vant ou an, fò w kalme w. Doktè a di m bagay sa k fè w pa mouri. Tansyon w tèlman moute, se bagay ki pou ta eklate venn tèt ou. Li di si w vle viv, ou menm ak timoun sa k nan vant ou an, pran swen tèt ou, paske w nan move eta.

e lèm rive m jwenn li leve epi lè lwa pa gen ankò m sil priye m santil priye nan kèl li di Bondye mèsi m di ok mèsi Bondye m kòmanse gen konesans anben se tout sa yo ki te vin banm pwoblèm nan akouchman donk videyo a gentan ap twò long mwen pa vlel twò long map fè yo an pati 2 pa bliye kòmante abòne pataje like Pou nou ede chanèl la avanse. M pa vle videyo a twò long li gentan 23 minit. M ap fè yon lòt pati pou m ka esplike nou. Kòman sa te ye? Ki chòk sa te vin ban mwen? Nap fè yon lòt video pou sa. Mtap pa bliye se te Edou ki te vin avèk ti video sa pou nou. Bye bye nap wè nan yon lòt video.